Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Gelin. Jodi an, se mèkredi, se 23 jiyè 2025, se toujou yon plèzi chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou, mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmiy, kèlkeswa kote w ap koute n. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Bon m ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke w konnen, Si yo panse yap benefisye. Donald Trump akize ansyen prezidan Barack Obama de trayizon, yon krim ki pote pèn de mò. Donald Trump deklare Barack Obama se yon gang lidè Se li menm ki te dèyè Confiolo pou kapab vòlè eleksyon an. Li deklare Barack Obama li koupab de trayizon. E pandan ke n ap pale la a, genyen yon demand pou kapab arete Barack Obama e mennen l a la jistis pou krim ke Trump li menm li akize ansyen prezidan an. Yon dosye ekstraòdinè si serye, Obama reponn. Medam e mesye ka poze kesyon, poukisa tout bagay sa yo la? Bagay sa yo se distraksyon. Trump vle pale de tout lòt bagay, men l pa vle pale de gwo dosye k ap fè aktyalite nan mond lan, se zafè Jeffrey Epstein nan. Tout sa ke l fè, dosye sa, konvèsasyon sa, li pa vle mouri. Genyen anviwon 10 repibliken, se pa demokrat, 10 repibliken medam e mesye ki deklare yo pap lèse dosye Jeffrey Epstein nan mouri. Kèlkeswa sa Trump ta vle fè, bagay sa l ap kontinye. Trump bò kote pa l, l ap eseye tout taktik ke l te konn itilize, fè de bagay vrèman radikal, di de pawòl san sans, akize moun de gwo krim pou wè si l kapab chanje konvèsasyon an.

nan eleksyon midterm ki pral fèt la an 2026, nou kapab pèdi kontwòl Chanm dè Depite avèk Sena a. Se bagay sa a ki alimante yon pèrèz nan kè moun sa yo ki deklare yo vle pou Trump pibliye dosye sa yo. Y ap pouse pou sa paske, medam e mesye, pandan ke n ap pale la a, bagay sa li afekte yo. lè Repibliken nan zòn kote ke yo soti a deklare, Nou bezwen ke Trump pibliye dosye sa a. Nou pa bezwen konnen sa l pwal fè. Nou vle dosye a. E Repibliken sa yo ki santi pouvwa yo, djòb yo an danje, nan eleksyon k pral fèt an 2026, y ap mete presyon sou prezidan an pou l pibliye dosye a. Malerezman, Trump pa gen dezi pou l pibliye dosye sa a e kesyon ap poze, Poukisa? Poukisa? Malgre nou menm ki nan lòt kote n ap gade bagay la nou konprann li. paske gen yon grann posibilite non Donald Trump li andan dosye sa yo, videyo l li nan dosye sa a. Malgre pa gen pèsonn ki vrèman prezante dè evidans ki montre ke Trump fè anyen ki mal, men le fè menm ke l ap eseye kache dokiman sa yo, sanble gen dè bagay ke l jwenn ladan l ke l pa renmen. Kòm nou konnen, te gen yon lòd ki te pase a plis pase 1000 ajan k ap travay nan Depatman Jistis pou yo chache nan tout dokiman yo kote ke yo jwenn non Trump nome pou yo flag li. Sa vle di, fè yo konnen pou yo ka revize l. Nan sans sa, anpil presyon, tèt prezidan an cho, tèt fanatik li yo cho. Men, maga divize. Yon grann pati mande pou yo ba yo dokiman yo, yon lòt pati di ke li pa enpòtan, paske yo pa ta vle kraze objektiv la.

Men dosye sa se yon dosye ke anpil moun santi yo pa kapab lèse tonbe. E se sa a menm ki fraktire mouvman an. Se sa ke l di. Sa di ke mouvman an pa kapab avanse pazavan ke Trump pa rezoud pwoblèm sa a. Men poze kesyon, poukisa bagay sa a si difisil pou Trump fè? Y ap fè de bagay ki vrèman ekstraòdinè, sa m pral pataje avèk nou menm la a. De bagay vrèman ke nou pa t janm panse ke l t ap fè men l ap fè yo, olye ke l fè sa ki pi fasil la, pibliye dokiman yo. Kisa menm ki nan dokiman an ke Trump vle pwoteje ke l pa kapab pibliye l? Trump ale lwen pou l al akize Prezidan Obama de trayizon e l deklare li koupab, yo kapab arete l. Olye ke l ta livre dokiman sa yo ki te fasil ke yo gen nan men yo. Nou kapab wè, semèn pase a la, Trump deklare li pwal denatiralize Rosie O'Donnell, yon Ameriken. Pou kisa l di l? Li pa ka fè l, men l di l kanmenm pou ke medya a kapab al pale de bagay sa yo. Tout sa k ap fèt la, se bagay ki pou kreye distraksyon, chanje konvèsasyon an. Paske topik Epstein sa, li cho atravè le mond antye. Se pa de moun ki vle konnen sa k ap pase la. Men Trump, li pa vle kontinye konvèsasyon sa. L ap eseye chache de bagay radikal pou l fè, pou l di, pou kapab chanje konvèsasyon an. Tout sa ou wè l ap fè la yo, pa gen reyalite nan yo. Pa egzanp, li pote yon ka kont Wall Street Journal. M te pataje bagay sa avèk nou men dosye sa li pa p ale okin kote. Alòs se posib Wall Street Journal kapab negosye. Se pa paske yo koupab men se paske li pral kreye distraksyon. E prezidan an se li menm ki sou pouvwa a. Gen anpil bagay ke yo ta bezwen fè, Trump kapab bloke yo. E se la a pwoblèm nan. Paskn, pa egzanp, Trump gen tan, Trump gen dwa prezante devan lajistis yon ka kont ou. Ou pa koupab. Men paske l se prezidan, li gen pouvwa, li kapab menase w lòt kote, ou ka aksepte pou negosye avè l. E sa a se yon chanjman Ozetazini. Kote ke prezidan an li menm, li pran tout depatman yo, espesyalman jistis la, pou li fè sa l vle avèk li, pou l fòse moun obeyi l, sa a se dictatorship. Li deja an plas Ozetazini. Paske Trump, pandan ke n ap pale la a, li fòse anpil òganizasyon, menm kolèj, inivèsite, a koube devan l, paske si w pa fè l l ap pran lajan ki te la pou sipòte w. Sa yo se acte de dictatorship. Erezman pou li menm, lè repibliken remèt pouvwa yo a li, Kongrè ki ta dwe anpeche bagay sa yo fèt, Kongrè konplètman febli e lèse Trump pran pouvwa a. Malerezman, lè Demokrat an minorite, pa gen anyen yo ka fè. Na, m pral fè nou wè ki sa yo pibliye avanyè. Tout sa yo se distraksyon. Sa a se Depatman Jistis. An nou gade pou nou wè ki sa yo pibliye. Gade ki sa ke yo di. Yo di jodi an. Depatman Jistis onore Chairman Grassley ki te mande pou nou pibliye enfòmasyon ki gen rapò avèk James Comey nan envestigasyon ke l te fè sou kiyès Hillary Clinton mishandling of classified information, sa se bagay email ki te pase depi 2016. Nou wè Trump retounen an 2016 pou l al okipe l bagay de Hillary Clinton bagay ki gentan fini lontan. Poukisa l al fè sa? Pou ka kreye distraksyon. Pa gen anyen reyèl k pral soti a bagay sa. Li sèlman leve bagay sa yo pou ke patizan l yo ka jwenn yon bagay pou l pale. Sa vle di y ap flòd zòn nan avèk tout sòt de bagay pou kapab distrè nou, pou nou pa rete sou topik Epstein nan, men pou nou franchi a yon lòt bagay. Tout se distraksyon, pa gen anyen reyèl nan yo. Afè bagay Clinton sa a li fini. Men kanmèm, Trump pran l, li mennen l ankò nan medya a pou moun kapab pale de li men afen ke bagay Epstein nan kapab diminye. Nou gen Tulsi Gabbard ki se direktè nasyonal entelijans. Manmzèl parèt avanyè, kisa ke l fè? Li deklare li pwal pibliye 230 mil dokiman Kite sekrè sou asasina Martin Luther King. Eske nou wè? Trump retounen pou l al pran de dokiman ki te la depi 60 ane, ki te sele, men li pran yo pou l pibliye yo, olye li pibliye bagay ki enpòtan an, sa moun yo ap mande a. Donk, Tulsi Gabbard, ki se Direktè Nasyonal Entelijans, l ap travay an kolaborasyon avèk Donald Trump pou kapab kreye divèzyon, lòt konvèsasyon pou yo pa pale de sa ki enpòtan an. E kisa ke l fè? L al pibliye dokiman sa a. An un sans, li panse sa a li pral anpeche moun yo pale de Epstein oubyen li pral satisfè dezi MAGA ki mande pou yo pibliye bagay ki gen rapò avèk Jeffrey Epstein. E Tulsi Gabbard kontinye pou l di ke, Mwen remèsye Prezidan Donald Trump pou lidèchip li paske li pase yon lòd egzekitiv ki pèmèt nou kapab idantifye e deklasifye tout dokiman sa yo. Pandansetan, dokiman ki pi fasil yo, ki nan men l kounye a la a, li pa vle pibliye yo. Eske n konprann? Li pa vle pibliye yo. E se sa menm ke pèp la l ap mande, se bagay sa yo ki ap mande. Nan yon lòt bagay trè serye ankò, avoka Donald Trump lan, Mesye Todd Blanche, deklare semèn sa la a Li pral nan prizon an pou l al rankontre avèk Maxwell. Dam sa a, se dam Jeffrey Epstein nan. Manmzèl nan prizon l kondane pou menm krim sa yo ke Epstein te fè. E kounye a la a dam sa a ki chita nan prizon, avoka Trump deklare yo pral pale avè l pou yo fè l pale de kisa ke l te konnen. Naw, medam e mesye, dosye sa a Li enteresan. Ban m esplike n poukisa. Dam sa a li nan prizon paske apre jijman an li te koupab pou trafik de sèks ansanm avèk Jeffrey Epstein. Manmzèl li konnen tout sekrè yo. Li konnen ki moun ki te enplike nan dosye sa yo paske l te la. Li menm avèk Jeffrey Se kòkòt ak figawo. Se dam ni. Se dam prefere l. Malgre tout lòt fi ke misye te genyen. Men dam sa, se li menm ki dam prensipal la. Manmzèl konnen tout sekrè Jeffrey Epstein. Men pandan ke n ap pale la, manmzèl nan prizon akoz de krim sa yo. Mètnan, medam e mesye, Todd Blanche, ki se avoka Donald Trump, deside semèn sa la li pral nan prizon an pou l al pale avèk dam sa a pou kapab ba li enfòmasyon ke l genyen de dosye yo. Nanm vle pou nou konprann sa k ap fèt la a. Trump ansanm avèk tout moun li yo genyen dokiman yo nan men yo. Yo konnen sa k nan yo. Yo gen lis la. Yo te di yo genyen l. Men sa k rive la kounye a la, olye ke yo pibliye lis la, yo pral pran dam sa a ki se yon prizonye pou yo fè l vin pale, pou l vin di ki moun ki enplike nan dokiman an. Tande byen pou nou konprann sa ke m ap di la. Olye ke yo pibliye dokiman an, yo pral ranmase dam sa ki kondane nan prizon pou yo fè l vin pale. N a sonje byen, Todd Blanche se avoka Donald Trump. Kisa yo pral fè selon mwen menm? Yo pral pale avèk dam sa, petèt ofri l iminite, ofri l pou yo lage l, ofri l yon padon, li ka fè de bagay. Li ka di ke li konnen ke Trump pa t janm enplike nan anyen. E dezyèmman, li gen dwa ba yo yon lòt moun. Yon moun nan kan demokrat la pa egzanp. Eske nou konprann? E sa kap fèt la a? Li pral chita pale avèk prizonye a, ofri l de zopòtinite paske Trump se prezidan, li ka padone, li ka redwi sentens manmzèl, gen anpil bagay li ka fè pou manmzèl. Donk si Todd Blanche pral pale avèk manmzèl nan prizon an, pral ofri l de zopòtinite, se posib manmzèl kapab parèt devan Kongrè pou l deklare me sa ke m konnen, m kapab jire e sèmante ke Trump pa gen anyen pou wè avèk dosye Jeffrey Epstein nan e me kiyès ke mwen konnen ki enplike ladan l. Si sa ta fèt, Maga pral kontan paske kòm mwen toujou di nou, se pa jistis vrèman ke Maga ap chache, se revanj. Maga bezwen yon opòtinite pou l ka jwenn kèk moun nan kan demokrat la ki enplike nan dosye skandal Jeffrey Epstein. Men se pa jistis vreman ke yo bezwen. Donk si dam sa, si Maxwell kapab bay Maga yon bagay, Maga kapab satisfè e tout dosye sa kapab mouri e Trump kapab soti anba l. Men pandan ke n ap pale la, bagay sa la ap kontinye. l ap kontinye, l ap kontinye. Te gen yon jounalis ki t ap poze Trump kesyon sou menm dosye sa a pou yo mande l ki sa ke l panse de rankont sa a ki pral fèt nan prizon an kote ke avoka l pral pale avèk prizonye a. Ki sa Trump panse? An nou tande medam e mesye Kisa Trump te di nan bagay sa? Your Deputy Attorney General has reached out to Ghislaine Maxwell's attorney asking for a new interview with her. Yeah, I don't know about it, but I think it's something that would be, sounds appropriate to do, yeah. Do you have any.
Depute Attorney General la pwale nan prizon an pou lal pale avèk Maxwell. Kisa ke w konnen de bagay sa? Trump deklare li pa konnen anyen. Trump pa konnen ke avoka l yo pwal pale avèk yon prizonye ki enpòtan nan bagay Jeffrey a. Li pa konn anyen de bagay sa. An nou kontinye.
sort of a witch hunt just a continuation of the witch hunt.
Ou kwè sa?
Ou kwè ke Donald Trump pa konnen anyen de rankont sa a e li di ke Blanche trè entelijan, li smart, li ou kwè ke se yon bòn ide pou misye al pale avèk Maxwell nan prizon an? Men li menm, li pa konn anyen E lèl fini li rele bagay Epstein sa i di se witch hunt na sonje byen se Trump menm ki ta pibliye e pouse dosye sa men jodi an la lap eseye kouri lwen de li menm men malgre tout bagay sa yo tout divèzyon sa yo sa pap sifi pou kalme tansyon maga kap mande pou yo pibliye tout dokiman yo Mentnan medam e mesye, kon mwen di n deja, nou pral tande Trump ki pral fè anpil anpil bagay. Li pral di de pawòl radikal, li pral atake peyi, li pral atake moun pou kapab distrè de de dosye sa. Se posib Trump kapab menm kòmanse yon gè pou kapab kreye distraksyon, paske l pa vle konvèsasyon sa a kontinye. Men malerezman medam e mesye, li kontinye. Nou genyen Massie ankò, reprezantatif sa a, misye deklare li menm se yon repibliken, li pap lèse dosye sa a tonbe. Men sa ke l di, li di folks keep the pressure on, it's working but we want all the files. Marci ki deklare sa, li di ke m ta renmen pou nou kontinye fè mete presyon, folks keep the pressure on, kontinye pouse e peze paske presyon an l ap travay, nou vle tout dokiman yo. Sa a se yon reprezantativ repibliken k ap di bagay sa a. E li di ke si branch egzekitiv la, sa vle di prezidan an, li pa vle pibliye dezyèm faz de dokiman Epstein yo, wi Will, nou menm, an palan Chanm dè Depite, Sena a, nou pwal pibliye yo. E misye deklare, American deserve transparency and the victim deserve justice. Vle di ke pèp ameriken an li merite transparans e moun sa yo ki viktim nan yo menm tou yo merite jistis. Donk ou kapab wè medam e mesye momentum nan se nan ide pou yo pibliye dokiman sa yo. Il n'y a pas sortir de là, yo dwe pibliye dokiman yo paske li enpòtan. Nan medam se mesye an patan banm fè nou yon bagay. Todd Blanche pwal nan prizon an pou lal pale avèk prizonye a, yon moun ki kondane pou krim sa yo, kont dè milye e dè santèn moun ke yo di ki enplike, timoun, jèn fi ke yo abize. Now, an nou poze kesyon ansanm, poukisa se avèk prizonye a ke Trump pral pale? Poukisa yo pa pale avèk viktim yo, sa yo ke yo te abize a? An nou panse. An lojik. Paske daprè mwen menm, m panse ke mesye, medam sa yo ki viktim nan, yo gen plis a rakonte ke dam sa a, Maxwell, ki t ap abize yo. Eske nou konprann? Donk, selon mwen menm, sa m panse ki ta pi bon pou yo fè, se al pale avèk timoun yo ki viktim. ki granmoun kounye a la a, ki te deja eksplike tout abi ke yo resevwa nan men mesye sa yo, poukisa pa gen pèsòn ki pale ak yo? Poukisa jodi an la a, olye ke Donald Trump chache moun sa yo pou yo pale avèk yo, viktim yo, men se avèk Maxwell yo pral pale. Poze kesyon an, poukisa se sa ke yo fè? Paske selon mwen menm, m santi l ta pi apwopriye pou yo ta rankontre avèk timoun yo ki viktim pou ta konnen enfòmasyon ke yo vle konnen de moun ki te abize yo, Men non. Y al pale avèk prizonye a. Kòm mwen di ou deja, mwen santi objektiv la se ofri prizonye a yon dil, desann sentens li, ba l yon padon pou li kapab, mwen kapab di fabrike yon repons ki satisfezan a Trump e a MAGA. Selon sa m panse, Msye Manzell ka di, Trump pa t janmen enplike nan anyen. Sa se yonn. Dezyèmman, me moun ki enplike, bay maga yon moun nan bò woch la, e tout bagay tonbe. E sa k ap pase la a?

Medam e mesye an 2016, pandan, depi an 2015 menm, pandan kanpay eleksyon an, antre Donald Trump avèk Hillary Clinton, te gen anpil dosye ki soti, anpil bagay ki fè konprann ke La Risi t ap eseye enfliyanse eleksyon an. E gen plizyè fason yo t ap fè l. Yo t ap depanse anpil lajan nan pwopagans, nan sosyal medya pou kapab enfliyanse eleksyon an. Yo livre de dokiman pou kapab kraze Hillary Clinton pou Trump. Sa li menm pa gen pèsòn ki pa t kwè l, li te la. Apre eleksyon an, medam e mesye, Anpil moun t ap plenyen lè Demokrat t ap plenyen ki deklare, daprè yo menm, yo santi eleksyon an li menm se Larisi ki fè l pou Trump genyen. Te gen menm rimè ke gen yon posibilite Larisi te gen aksè a machin vot yo pou chanje vot pou Donald Trump. Sa yo se te rimè. Men aprè eleksyon an, medam e mesye, Envestigasyon vin fèt, Marco Rubio se li menm ki te alatèt de envestigasyon sa a, li bay yon rapò e l deklare yo pa jwenn evidans ke fizikman Larisi te manipile vot, men yo jwenn evidans ke Larisi fè anpil pwopagans, chanje lide anpil moun pou yo vote kont Hillary Clinton. Osi, yo te jwenn evidans ke Larisi te antre nan konpitè sistèm Demokrat yo e yo te pibliye de dokiman. Apre sa, medam e mesye, Obama te parèt nan televizyon

Donk daprè ou menm, gen yon posibilite ke Larisi gendwa manipile vot machin yo. Men apre envestigasyon, Prezidan Obama parèt pou l di, non, yo pa gen prèv kote ke te genyen manipilasyon nan eleksyon an. La Russie pat manipile vote yo. Sa ke l fè, li itilize pwopagans pou chanje lide moun. Men, an ski a trè avèk fizikman chanje vote, sa pat fèt. Donk, ou kapab wè, medam e mesye, nan repons Obama, li montre ke Trump te gen eleksyon an. Pat gen manipilasyon ki fèt. Li pat genyen yon plan pou l te pran eleksyon nan men Trump. E se pa sèlman Obama. Nou gen Tulsi Gabbard, jodi an la a, ki se direktè nasyonal entelijans li menm tou, li te pale, me sa ke manmzèl te di. An nou koute. When you're talking about like these Russian troll farms that you're that you mentioned,

Nan ou tande, sa se te ansyen Tosi Galberg, nan moman sa manmzèl te nan kan demokrat, e li menm tou li te wè tout efò ke Larisi t ap fè pou yo te bay Trump eleksyon an, e li di ke sa nou dwe konnen kòm Ameriken sè ke genyen vrèman yon efò pa lòt peyi pou enfliyanse eleksyon an. E li di, yon moun gen dwa mande poukisa yon peyi vle fè sa e li eksplike se paske peyi sa yo leplisouvan yo vle yon prezidan oubyen yon lòt, yo di nan tèt yo, moun sa l ap trete n pi byen ke entèl, nou ta plis renmen moun sa se li k prezidan, menm lòt peyi yo genyen enterè sa a. Avèk optik sa a, peyi sa yo, yo peye lajan, yo fè dè efò pou yo enfliyanse eleksyon nan yon lòt peyi. Se yon bagay nòmal, tout peyi fè l, US fè l tout tan. Men, pa t genyen yon evidans ke Obama te enplike pou l ranvèse eleksyon. Donk, manmzèl li konfime san pou san ke vrèman Larisi t ap travay pou enfiltre oubyen chanje rezilta eleksyon yo, pa vrèman fizikman paske li pa t kapab, men sikolojikman avèk dezenfòmasyon. Sa se te ansyen Tulsi Galbert avan ke li menm li te vin travay pou Trump. Men, kounye a la a, manmzèl vin travay pou Trump kounye a la a, li chanje konplètman. E se se tèlman vrè, nou pral tande ki sa yon reprezante deklare ki di ke sa ou ta tande la a se ansyen Tulsi Galberg, men kounye a la manmzèl ki nan administrasyon Trump lan, li dwe fè youn avèk Trump, li chanje konplètman. An nou koute reyaksyon reprezantativ sa a. Well that's a very different Tulsi Gabbard. That was Tulsi Gabbard before she was in the employ of Donald Trump and before she saw a political route to power and influence and now of course we have a radically different Tulsi Gabbard. Kounye a la nou gen yon moun ki diferan. Li pa menm moun nan. Li pral pouse ajenda Trump yo e se li menm kounye a la k ap pouse ide ke Obama

Selon tout bagay ke li, Obama, Biden, te nan chanm sa ke yo chita la a, yo t ap fè konplo pou yo pran pouvwa nan men l. Now, medam e mesye, ankò, wè, n ap pale de bagay sa a. Poukisa? Paske se distraksyon an. Li leve bagay sa a pou kapab bay medya a yon bagay pou yo pale. e se sa k ap pase la a. Men pa bliye, pandan ke Trump nan yon bò, l ap pibliye tout mansonj sa yo, Chanm dè Depite e Sena a, ki gen 2 Repibliken ladan li, yo menm tou y ap travay nan divèzyon an tou. Y ap eseye sipòte bagay sa a ke Trump vle fè a. Pa bliye, mwen te moute nou medam e mesye, genyen yon miltitid de repibliken ki siyen ki mande pou yo vote pou bay otorizasyon pou pibliye dosye sa yo. Kongrè ta sipoze reyini ansanm pou yo vote pou pibliye enfòmasyon sa a. Men sonje byen, Kongrè pa ka vote si ke Spikè a, Chèf Chanm dè Depite li menm, li otorize l. Yo pa ka fè l. Ebyen, medam e mesye, pandan ke Kongrè ap tann, pandan ke tout senatè repibliken yo, y ap tann pou Kongrè pase a laksyon pou pibliye Ebyen medam e mesye pandan ke manm kongrè ap travay pou yo vote pou otorize pou yo pibliye tout dosye Jeffrey Epstein yo me sa Mike Johnson

Misye deklare, Nou pap jwe je politik avèk bagay sa a. Malgre ke plis pase 10 manm Repibliken vote pou yo pibliye, malgre 10 manm Repibliken siyen ansanm pou pouse Kongrè pou yo vote pou pibliye dokiman yo, Mike Johnson, kanpe dèyè Trump li deklare, Nou pap jwe je politik avèk bagay sa a. Puiske La Mezon Blanch deklare yo pral pibliye dosye a, n ap lèse yo fè l. N a sonje byen, La Mezon Blanch di ke yo pral pibliye dosye men se yon dosye Men sonje byen, La Mezon Blanch pa di yo pral pibliye dosye a. Yo di, yo mande yon jij pou l pibliye gran jiri tèstimoni yo, yon bagay ke nou konnen byen ki pa fasil pou pibliye. E apre sa li deklare, li bay lòd a Depatman Jistis oubyen pam bandi pou l pibliye dosye ke li panse ki jistifye. Men, pèp la, MAGA, di non. Retire non viktim yo, efase non viktim yo, men kite tout bagay pou nou wè. Kite non moun ki enplike yo, sa ke yo fè yo, nou vle wè ladan l. Sèlman efase non moun viktim yo, m pa ta vle yo pibliye non viktim yo. Men Mike Johnson kounye a la a deklare li pap lèse Chanm dè Depite a vote

and that is to get everything released. So they're in the process of that. There's there's no purpose for Congress to push an administration to do something that they're already doing. Mike Johnson deklare, Nou pral lèse administrasyon an fè sa ke l di l ap fè a. Se pibliye dokiman yo. Men sonje byen m di nou. se pa dokiman yo ke l pral pibliye. Li mande a jij pou deside pou libere oubyen ouvè gran jiri tèstemoni ki pran anpil tan e le pli souvan yo pral refize. Dezyèmman li di ke pou pam bandi pibliye dokiman ke li panse ki jistifyab. Men nou konnen byen, pam bandi pap janm pibliye dokiman ki gen non moun ladan l ke yo pa ta vle pou moun wè. Pandan ke n ap pale la, Mike Johnson fèmen Kongrè pou preske 6 semèn, resès. Li voye yo nan vakans pou anviron 5 a 6 semèn E yo espere nan ti bout tan sa a, Trump kapab fè anpil bagay pou chanje konvèsasyon an de Epstein a yon lòt bagay. Sa vle di, lòske Kongrè retounen, bagay Epstein sa a, konvèsasyon an p ap cho ankò e yo p ap janm vote sou li. Sa, medam e mesye, se sitiyasyon sa k ap pase Ozetazini. Donk, sa m vle di n pa la, tout bagay sa nou tande a, pokipe n, se divèzyon ke yo ye. Trump pral akselere depòtasyon, li pral di anpil bagay radikal, li pral pran de desizyon vrèman terib. Poukisa? Li vle kreye headline pou kapab kraze fòs bagay Jeffrey Epstein nan. Se konsa l toujou fonksyone, e se konsa lap toujou fonksyone se sa ki rele flood the zone so that sijè ki enpòtan yo nou pa sonje yo e nou kouri nap ranmase lòt ti bagay ke Trump ap kreye men anyen serye pap vini a yo menm pa gen yon jij ozetazini ki pral arete Barack Obama pou lal jije sa pap fèt Trump konnen sa trè byen Men kanmenm, li lage l nan medya a pou bay Maga yon bagay pou l pale, espwa. Men alafen, Trump ap soti viktorye paske se konsa l toujou fè, se manipilasyon e divèzyon. Non pa m se Abner Gelin.